Yo apre premye match la yo te jwenn misye gen anpil bagay nan san, bay ti dròg yo, ti bagay sa misye te konn pran yo. Men gen lòt moun ki pa renmen Maradona kap di konsa ke Maradona pa gen talan vre. Wap dakò avèk moun sa yo Nino? Ke se M pa dakò tou monchè. Pase lè wap gade Maradona men tankou lè Tankou lè Anben kalite nèg ki anpil nèg ki ta pral pran ti bagay sa. Kapè fime yo kapè mete bay sa nan san yo men mizè oh. Salut tout moun, yo konnen se toujou yon plezi pou nou dèyè kamera sa yo sou panel sa sou chanel sa ki se Alaso pou nou kapab pote

Yo, ane 2020 an rèd nan tout fason wi men. A wi, a wi.
Kèm sa vle di men, pou pou majorite moun kap mouri nan mond lan, mm-hmm. kòman sa vle di la, sa vle di, depi se lè ou konnen ba lanmò afekte tout moun, te mèt moun nan pat fanmi ou men, kòman sa vle di la? Wi, depi se lanmò. Depi se lanmò men, afekte tout moun men. Epi ekonomikman ankò men. Wi, li kraze. Li kraze peyi yo.
a. Se pa sèl peyi yo tou, anpil konpayi, sa vle di anpil moun pèdi travay yo, sitou moun ki te nan sektè ayeryen yo, anpil konpayi ayeryèn voye moun ale, moun ki te nan otèl yo, anpil,
pase sa yo se moun ki pou vin nan yo, se touris, e si pa egzanp, e tankou moun kouz yo se de peyi an peyi kanmèm, si yo fèmen fwontyè, pase nou konnen gen 3 tip de fontyè, gen fontyè maritim, gen terès epi gen ayeryen an. Bon, depi peyi a di li fèmen fontyè l, se tout fontyè sa yo l ap pale. Sa di avyon pa vin lakay li, bato pa vin epi machin pa. Spò men, lè w ap gade spò ki te genyen, I mean, tounament ki ta sipoze genyen. Wi anpil tounwa ki te sipoze genyen, sitou Gris, sitou, oh! Te sipoze genyen Jeux Olympiques. Koup de Wop. Te sipoze genyen Koup de Wop. Koup Amerika.
Koup Amerika.
Non, yo voye tout pou 2021 wi. Yo sa, sa, ou konprann sa m vle di la, sa vle di nan tout fason, nan tout sans, nan kenenpòt domèn ou ye, ou pran kou kanmèm. Ou pran kou. Ou konprann sa m vle di la men, sa vle di ou panse nan, m konnen 2021 an pa gendwa pi mal ke sa, sa se kach, men ou panse n ap jwenn yon lòt ane konsa?
Ann ret veye! Ak gen aktyalite a menn yo e ann Ayiti e ann ale nan zafè mizik gen Kreyòl la ki anonse yon lòt albòm e albòm lan rele Emosyon. Monchè, kenèpòt djaz ki lage yon albòm la menn, premye bagay y ap fè e konpare l avè albòm Enposib la. Sa se cash frem. E. Sa vle di Kreyol la pral lage yon album la men nèg yo sipoze delivre. Yo sipoze delivre.
Bon jan Kreyol la fè. E youn nan bagay ke Kreyol la fè ke m renmen e Kreyol la li gen yon strateji pou l fè tankou m pa konnen non nèg yo te kòmanse avè l depi nan album dènye album yo te fè a kòm kwa ke yon seri de ti video y ap voye pa epizòd kòm kwa ke jan. Menm jan yo te fè lè yo te vle soti kanaval la. Ke yo tap pede bo or. Oh ye, ye a vle di nèg yo ap sou kòman yo fè mizik yo, ki anbyans ki te gen nan studio yo, bagay sa m panse sa son fason pou yo ka kapte piblik la e menm si album sa ap soti 5 desanm gen yon tizè de yon videyo, youn nan videyo ki ap fèt tou entènèt la, m panse moun ki sou Instagram yo kapab al tcheke l, Kote tchou di, Junior m vin touche. E ou menm wi men. E pa mwen mwen chè Junior wa. Ou te dwe misye?
E se Junior wa.
E fò di w albòm lan li gen 9 mizik sou li. Se si n ap gade dènye flyers la nou kapab li kèk pou ou. Gen Doulè Lanmou e ki featuring avèk mesye 5 lan. Fernand di mesye 5 an. Mesye 5 yo. Epi genyen Make m. Epi gen Peye m. Featuring Tony Mix se mizik sa. Jèn Dadou la ki twouve l an katriyèm pozisyon. Se kèk mizik. Nou pa fin prezante tout mizik yo Ti Djo pase ou pa peye nou pou sa. Men sa sa nou ka di w albòm lan gen 9 mizik sou li. Li rele Emosyon. L ap soti 5 desanm sou tout platfòm anliy yo.
Hey man, fò n sipòte man.
Fò n sipòte, fò n sipòte. Tolè ka, Ti Joe, Kreyòl la, albòm nan sipoze mechan man. Mwen di a vre, ou nèk wap fon albòm la, mwen chè, ou sipoze, humm! Yeah. Aze, enposib la chèn enposib la poko fini toujou man. Paske, kayman man, jan, jan, jan enposib mete bagay yo la,

M panse m ta kite l pou pou pou spò men kòm ou tou antre ladan an m tou pran kòm aktyalite Ayiti. Yo kisa w panse menn? E aprè youn nan bagay menm ke m pa renmen nan nan nan nan konpòtman yon seri de ayisyen m ap vini sou bagay Dadou Janba a se ke e bon yon kote yo gen rezon tou lè n te nou kont Ayiti yon peyi lè ke y ap fè yon seri ankèt, menm si yo te ka vle pale, men gen yon seri de, gen yon sekirite k vrèman ke yo pa garanti w. Ou konnen wi, menm si ankèt la li menm li, li sekrè, si pa egzanp, gen yon kesyon, oswa gen yon verite yo vin konnen, sa pral depann de tip verite a, moun, moun nan ki sibi a, tankou, si pa egzanp yo vin fè yon ankèt, y ap fè yon ankèt sou ou, epi gen yon verite m bay, sa vle di, a Jinyò konn sa sèlman. Sa w di, m ap vin nan moun w la? Ye, pase,
M panse gon seri de moun ki vin ap temwanye o e pa viktim non, de moun ki ap di o yo te konn wè Dado tèl kote, e gen sa ki di yo te konn pale Dado pou tèl konpòtman, m santi sa yo manke fòs, m pa pran nèg sa o serye. Oubyen li twò ta kounya pou nèg yo ap di bagay sa? Li twò ta yo pa fè sans monchè. Sa vle di Komsi se vre ke dadou son nèg ki pwisan mwen mtou disa dadou son nèg ki rate vokasyonl se politisyen pou dadou te bon kòm dye bay sa se yon politisyen misye tap menm jan avè jan klod divalye menm jan avè franswa divalye ou panse sa m panse sa
pase
ou di sa e pase jan misye kenbe wòl li nan jan misye kenbe pouvwa epi janl dirije janl manye moun yo menm panse misye li menm wè jovnèl ap goumen fè yon lòt konstitisyon misye li menm tap lik tap ekri konstitisyon Amen. Ase, yon nan bagay yon pou moun ki fè spò, ki fanatik spò an Ayiti yo, lè pou wap fè klèb, lè pa egzanp wap fè eleksyon nan federasyon, e misye chwazi klèb ki vote. Li menm chwazi klèb la pou vote a. Advèsè an fas yo, si konn gen, pase anpil fwa pa gen advèsè, se toujou zewo, zewo vòt ke lòt ad, e, e, against anvè wi. Sa vle di pa gen moun ki eseye ale menm? Bon, se li ki chwazi klèb pou vote. Shit. Wi, e janm di la nou tounen sou bay Dadou a, wi, nou se ki gon se moun kap vin temwanye yo te yo te konn wè Dadou tèl kote, gen sa ki di yo te konn wè Dadou nan bal, e gen sa ki di a yo te konn di Dadou non, konpòtman sa yo pa bon, men m santi ki se dè ipokrizi. Ou konn sa fè n di ipokrizi? Lajistis ayisyèn bay Dadou blanchi, o Dadou pa gen anyen sou li, bagay sa yo, kot moun sa yo pat janm pale? Sa sa sa vle di misye tap yo tap envestige misye an Ayiti, epi
près entènasyonal tou?
Epi sa vle di fifa jwenn misye koupab, laprès Ayiti di non.
E lajistis Ayiti ayisyèn jwenn misye clean. Clean? Bon kanmenm yo pa di clean, yo sèlman yo di pa gen moun ki vin. Yo, men yo di men, ou konnen, m sonje yon nèg ki t di yon bagay wi men. Misye di konsa, m paka chonje ki nèg ki te di sa non men. Misye di, ou wè lajan petro caribe a, Depi yo soti avè yon pakèt fos nan peyi etranje ki pou vin mennen envestigasyon an, yap jwenn moun ki koupab la.
M panse sa wi.
Se pa se lajistis ayisyèn ki fè yo paka jwenn moun ki koupab la. E menm bagay sa moutre la vre menm. Yo ou konnen fò nou pa di sa gon yon seri de moun ki tap fose de pos. Gon seri kanmenm se pou ri. Yo di poukisa yo pa yo pa bay fifa dosye petro karibe a. Yo bagay serye vre menm. Men m panse sa tou anyway. M panse se pa paske se ayisyen kap mennen ankèt Petro karibe a ki fè yo anpil nèg pa mare. Ou panse ti sa la FBI tap fè sa la FBI tap pran yon mwa poul mare konbyen lè yo twouve mare nèg monchè nèg yap ba nèg gwo presyon bay sa nèg tap tonbe rale lòt nèg monchè yon krim klè konsa monchè
lè wap gade bagay dadou a menn yon bagay ki fèt ayiti menn ou konn sa m vle di w la epi leta ayisyen di bagay la pat fèt vre Epi fifa ki jis kotel ko aah. Men fifa te vin men nan kèt wi ni e janm diw la gen gen moun ki pale gen moun ki te ki te pwòch nan federasyon ki se konnya yap pale men janm diw la se gon krent sa vle di kòm yo vin santi dadou vin pèdi pouvwa vin pèdi fòs yo vin pale konnya men men dep o debi wen yo m te di m pat di dadou koupab non men m di humm e dife sa paka leve san lafimen sa paka leve san dife men. Ok sa vle di Leta nou an kounya ki jan ou santi l? Yon desepsyon pou nou monchè, yon desepsyon. Men yo avanse yon tèz, avoka Dadou yo kòm fwa Dadou genlè pa gen bann depi 10 an, bagay konsa. Yo montre papye sètifye ke misye pèdi bann, bagay sa. Yo sa. Ya di pa. Sa pa preglan en. Yo vyole moun nan e pa selman. E pi gen fason ki bon konnen. A wi, vyole a li men vin tout jan. Nèg la gen dwèt, li gen lang, li gen tout bagay nèt. But, e pi depi, depi moun nan fou fè san san konstan.
Li fè san konsantman l tou. Se, se. E pi yon nan bagay ankò, yo e fò n di w e kote bagay la pi grav la se ke. Dado kilè gen pitit avè yon ansyen jwez, yon ansyèn jwez, bon men kanmenm yo di son ansyèn jwez, bon anpil bagay ki pale men. Ato yo ou konn ki pwoblèm nan men, tankou misye jan fifa sanksyone misye a, menm yon yon chanpyona bò lakay misye pa ka gade.
Men bon ou wè ou pa konn fè tèt sou galeri, menm 2 nèg kap fè tèt sou galeri Dado pa ka gade non men. Si yo vin jwenn dat yap marel ankò. Ah man. Epi gen fason ki fè kwè ke malgre ke yo te sispann misye a, konnen yo sispann misye a 2 fwa, yon fwa se te de fason pwovizwa. Yo te bay yon premye 90 jou, 3 mwa, yo bay yon dezyèm 90 jou avan sanksyon a viza. Yo aprann ke selon enfòmasyon ke misye te konn malgre sanksyon sa misye te genlè konn Al nan federasyon an swa an kachèt, swa nan machin li pa fimen, swa nan li.
Bagay sa yo.
Epi, misye te anonse, an palan de Doktè Iv Janba, li te anonse yon konferans pou laprès ke l te sipoze bay yon dat mèkredi ki te 25. Bon, e li te vin kanpe. E rezon an, yo te di ke sal kote yo ta pral fè a, li te Elvin di pa disponib menm poze rale la pwale kò dat sam ta diw dadou bay konfyans nan vag tande koule tèt ou menm jan avè Michel platini bon kòm nèl eksè Paske misye ta sipoze pran prizon menn pou yon bagay konsa m panse sa tou wi ou konn sa vle di la a kòm fifa pa yon enstans pou penalize tankou ou bay pou prizon bay sa li pa penalize se konsa fifa ka ka bagay ou se se just retire nan zafè football bay sa. Kounye a ki efè sa pral gen la nan nan nan football nou an tankou espesyalman seleksyon an. Monchè jonndy a sou rèy dadou a monchè si dadou fè nou fè 2 koup du mond nou fè 2 koup du mond 2 ou 3 nou fon koup du mond i 17 nou fon nou pa fè koup du mond i 20
ou konnen medam yo tou non nou fè bon bon kont medam yo e m panse nou te bezwen chanjman dè sa wi nou te bezwen de plus ke 20 tan nou te bezwen nou te bezwen chanjman dè sa menn. Nou te bezwen l. Sa vle di la ou panse sa pa gen sa pa gen pyès tankou pyès negatif ki fè. Wi, l ap gen, se l ap gen efè sou li lè n teni kont de pèsonalite Dadou epi de gen yon seri de koulwa ke l te deja konnen deja e men m panse ti chanjman sa tou nou te bezwen l, nou te bezwen l monchè. Bèl ap on wayòm monchè. E pa manman e pa papa ki mouri kite l pou monchè. Nou te bezwen chanjman sa monchè. Monchè banm di w Dadou pa ka gade de nèg k ap fè tèt.

Pòt ki te genyen an men. Pa dèyè pòt la konn yo pe ti vit. Ou konn sa m vle di la men. Ou te konn tere yo vre.
Depi moun la pase nan fant bwa e nan vit la men. Vit ap pete kraze. Pwoblèm ou men. Men se ton bèl plezi.
Ou bò tèt ou fò mal tou zanmi Ginto. Ou bò tèt la li menm li konn.
Fòm mal wi men erik ap koukoutay ou met boul la sou lestomak ak ba. E se sèl bagay li wè fèy pase fòl lave pase lap sal. Lap sal kareman man. Lap sal bon e ann fin avè bay dadou a se ke e dadou e ki fè rekou nou konnen gen e tas ki se yon tribinal yon dènye enstans ki la pou kase tout desizyon ki la sou tout spò nèt lè pa egzanp ou yo pran yon desizyon yon kont ou ou ka al nan tas e m panse dènye. Ba ayisyen ki te ale nan tas yo te ye fika lè yo te deside desann fika yon bagay konsa epi fika te ale nan tas fika te genyen sa fè fika te remoute an premye divizyon yon desizyon konsa bon dadou ale nan tas e fòm di w sanksyon dadou a e pa sèlman sa misye gen yon ti monnen lap bay tou wi. Yeah yon peyi kòb wi menm se yon milyon dola. Wi nan milyon wi misye ap bay yon bon ti mago wi. Oh
milyon dola menn. US wi Ou peye kòb monchè. Bay gen bay entènasyonal ki regle an goud wi Niu.
Pa gen entènasyonal ki regle an goud? Non depi ou fin kite èpòt la la oswa ou kite fwontyè sendomeng sa epi goud la se bagay bon toulèka se konsa sa ye Dadou sanksyone a vi ann vle si n itilize mo radye a e misye jan n di w la li fè e apèl Madonna mouri menn. Monchè.
Ki sa nap di de 2021 an. Ou pakèt moun wi menn. Gade Kobe menn, Maradona. Poko talè.
Kobe mouri, nèg Lakers yo di yo pral jwe pou Kobe. E yo jwe Kobe chanpyon. E Lakers chanpyon. Pou nèg Ajantin yo pa. Ou kwè Messi pa ta pran lanmò sa kòm yon bagay. Yon bagay Ajantin yon bagay.

Li son nèg ki bon ki fè ti politik kanmenm paske misye son gochis, misye son gran patizan de Che Guevara e misye te yon bon zanmi Fidel Castro. Misye fè bon politik e menn. Avè di wè misye li menm li e misye plis rapwoche li de pèp pòv la de Oh m konprann sa w vle di la. Misye te plis nan bay gochis la bon kòm nou pap fè politik nou pap tèlman etale l. E yon nan plis ankò misye li chwa de Nap la tou, Nap son klèb di sid Ditali ki se rejyon pòv ankò. Ou konnen m tap poze sa sa menn.
Poukisa se nap misye chwazi menm? Kote Juventus nan moman sa? Inter, Milan. Kot Manchester yo? Yeah. Mesa map di la pase misye fon Bayern tou. Pase lew gade Ronaldo men Ronaldo deside al nan Italie, nan ki ekip lale? Lale nan Inter. Juventus, koman sa vle di la? Cristiano. Cristiano. Men ou pase
Nèg la te ka di a mwen al nan Cagliari Nan Napoli, oubyen Napoli. wi, misye fè chwa 2 Nap la tout, tout sa w tou. Si ta Napoli wi menn.
E lè sa a, misye gran jwè. Gran jwè men.
Meyè jwè planèt la.
Tankou nèg konsa menn, se, se Juventus wap wè wi menn. Ye m panse sa, Milan, ye, kòm Milan te, te ba ye. Milan, Inter, konsa wap wè. E lè m di nan misye travèse tout kouch onyon, an plis de yon foutbolè, se ke ou wè misye, li te zanmi anpil moun. Kòmsi ou pa janm wè yon moun tankou kap pale Maradona mal. Lè m di w pwende pale, pase, Madonna zanmi nèg tenis man yo, li fè foto avè atis ki nan mizik, hoo, a di majorite moun kap poste, map pale de selebrite yo, kap poste mesaj de kondoleyans pou fanmi Madonna oswa kap anonse tristès yo, majorite jwenn yon foto pou yo poste avè Madonna wi ni,
atis, foutbolè, politisyen, dirijan, jwè, non bagay sa son pwoblèm menn.

60 ans. Yeah man. Yo nèg la ap mouri man Golmer fè misye mal wi man. Yeah Golmer yeah Golmer fèl mal yeah. Men Ronald eh yo te poze misye kesyon misye son nèg ki trè ki trè eh diplomat tou nan reponn kesyon lè yo mande misye yo poze misye kesyon sou gòl la misye di pa li menm kap deside pa li menm kap deside efektivman epi youn nan bagay nou konnen ki Pou yo tal gad nan var.
Potko gen var. Epi youn nan bagay ankò wen yo te kritike misye se nou konnen anplis de tout Sa misye fè nan foutbòl la, se ke misye gon bagay ki te rive l nan a plizyè repriz, men gwo gwo a se te nan koup di mond ki t ap fèt Etazini an 1994 la ke yo apre premye match la yo te jwenn misye gen anpil bagay nan san l, bagay ti dwòg yo, ti bagay sa yo misye te konn pran yo. Men gen lòt moun ki pa renmen Maradona k ap di konsa ke

On kout fren dirèk paske se nan mitan kare a boul la fèt paske fò lòt jwè a choute. Oh wen yo bay serye menn. Bon kanmenm mond foutbòl la pèdi yon lejand. Yon lejand wi menn. Yon lejand. El pipe de oro. El pipo de ye.
E gadyen. Nèg gòl lame a.
Lame de Dye ye. Lame de Dye ye.
Nèg yo fache. Pase gòl sa te tou elimine. Angletè ye. Angletè menn. Se nan koup di mond 86. Sa vle tout moun yo wè ab gòl la sa men men abit yo pa wè menm. Wi, enben Angletè, Angletè te te te fè yon vye gòl sou Almay tou nan koup di mond 66 la. Men yo remèt li. Yeah.
Menm nan Angletè sa ankò te vin fè yon gòl sou e non e Angletè te vin fè yon gòl sou Almay an 2000 Kilè menm lan? Lè Franck Lampard ki te fèl wi m pa janm sonje gòl sa boul la tonbe dèyè li nan vre epi Franck Lampard ap reklame gòl epi non sèlman reyalizatè a tèlman sou menl li pral pran gòl Angletè te fè k pat gòl la swa gòl al gòl Almay te fè kite gòl la yo pat bay la epi konpare nan menm match la menm yo m te renmen sa m te renmen sa paske toujou gen ti bagay nan match yo. Yeah man, Seyè men yo te menm fè antèman pou misye nan Pou Maradona wi men.
Mwen jis la m pa konprann bagay sa vre non men mwen m panse lè m wè sèkèy la anpil moun ap pase ap rann omaj e fò m di w an Ajantin yo bay 3 jou konje 3 jou konje nasyonal bagay fèmen
pou onore depa Almando Diego Maradona. E pa ansan menn. Wè jan de influence nèg la te gen nan peyi a menn. Wè. Paske lè wap gade menn depi ou di Maradona se kòm si se Argentine. Se Argentine. Epi yon lòt bagay ankò yon ki gen se ke yo rekonèt Fidel Castro kon yon kòm yon nan pi bon zanmi Maradona te gen, yon nan moun Maradona te pi renmen. Dayè Maradona tatouwe Fidel Castro nan nan pye l. Se ke yo mouri menm dat. Menm dat? Wi, 25 novanm, 25 novanm. Fidel Castro mouri 25 novanm 2016, Maradona mouri 4 an plita, 25 novanm 2020.
Nèg yo ap bay bon blag knenpòt kote yo ye a la. E pandan sa, Pele, Pele nan mesaj Pele, Pele, nan mesaj Pele fè kote l poste l avè Maradona, li di li espere yon kote nan syèl la pou y al jwe foutbòl. Yeah.
Trè ka. M ap la wi. Ou ap la? Oh!
Mwen di yo, a la! Sa vle di, jan mwen wè w la la, ou pral nan syèl Junior? Ah se monchè, mwen di yo syèl la li menm, kòman moun pou, ok, sou ki kritè w chita w di yo m pa pral nan syèl la? Ah monchè, pou al nan syèl la menn. M pa fè anpil peche. Monchè, na gade pou n wè paske fò. Mwen prale papa. M ta byen renmen wè w la a papa. Ou ap la mwen di?
Syèl la?
You will be there?
M pap rate l monchè.
Ou fou menm. Eeyy!
Mwen ap la papa. Tou la ka menn, 2020 an ba nou yon lòt kou ankò menn. Yon lòt kou ye. E se sèl sa n te ka di menn.
Ane a poko fini menn.
Yo fè antèman nèg la ayè menn. Nan vil natal li sa vle di anpil moun wi menn. Yo anpil moun, anpil moun. Menm gen batay wi menn.
Anpil moun e.
Nan antèman menn.
Anpil moun di yo pa ka konprann sa menn. Pase ou konprann sa vle di pase yon mwa pase menn nèg la ap tap fete anivèsèl menn. Wi 30, 30, 30, 30 oktòb. Misye fèt 30 oktòb. Di nèg la bòn fèt. E fòm di w e anvan match lig dè chanpyon yo gen anpil e tout match yo nèt wap wè tout ekip yo te pote match ki jwe an mèkredi yo. Tout ekip yo te oblije pote yon brasa e gen nap nan match ke l te jwe yè jedi a. Li rann yon bèl omaj e nap bat match la tou a Maradona. E gen enfòmasyon ki ta fè kwè ke yo pral chanje non stad Napoli a an non Maradona. Bon jiska mètnan enfòmasyon li pa konfime men gen enfòmasyon ki ta fè kwè ke dirijan nap yo ap panse a chanje non stad Sampaoro a an

Meyè jwè misye a ba. Meyè jwè wi sa map diw la. I mean.
E yo gentan montre w misye fè foto ak Kobe, fè avèk Raphael. Bon Roger Federer. Kobe di li renmen misye anpil wi men.
Paske ou konnen Kobe grandi an Itali. Sa vle di Kobe di lèl tap grandi an Itali men li te gade misye anpil nan Nap.
Menm si Kobe te leve a Milan. E Yo moutre w foto misye fè avè tenismen yo, yo moutre w misye foto misye fè avè foutbolè yo, yo moutre w misye fè avè atis, yo moutre w misye avè politisyen. Konsa menn, Maradona son nèg, ou ka wè tanperaman misye tou, jan misye a, ou konn sa m vle di w la? A wi. Misye son nèg ki pa pè moun, ou konn sa m vle di w la? A wi. Epi li te respekte moun tou menn. Men gen yon bagay Maradona, Maradona ka bay, se jan pou l jongle avèk yon zoranj nan, sa jisteman se sèl li k fè l. Avè zoranj tankou jan nap rele chine a jan w lè a.
Anben sam diw la a men jan misye alèz avk boul la men yon nèg pa ka di nèg la pa gen talan men te mèt nèg la te konn pot ti dwòg li vre men wi te konn pranl men nèg la gen talan mon chè e misye e misye toujou gon repons li bay moun yo zanmi li di chak moun granmoun ou gen ou konsome sa w vle ou viv jan w vle just depi w ka asime konsekans yo. Bon se m dakò avè l wi. Tout moun se jan w vle menn. E sa m di wi. E lavi a l ye menn. E pa pase chak moun leve le maten a setè. Ou chwazi leve le maten a setè. Egzakteman. Ou ka leve a midi. Ou sa w pa leve menm. Depi ou asime konsekans lan. Lè w leve ou konnen sa pou w fè a ou fè. Ye depi ou asime konsekans lan. E sa l ye. Mwen se repon repons Madna. E fò n di w Madna te gen plizyè pitit. Ladan yo se yon ki t avè Agiwo wi.

Mike Tyson malade zen non men. Yo konbe ki laj Mike? Mike pa nan 55 an yo. Oh Mike Tyson nan nan laj sa wen yo. E pa nan rans non men. Misye pral batay avon nèg men. Misye ap sasinen nèg la anko wi. Non pa gen dwa di lap sasinen kòman fè konnen wen yo. Ah monchè ou bay Mike men.
Men se se de batay batay veteran wi men. Yo lap patne ak granmoun tou wi.

44 nan yo men. Se sou KO.
KO wi men. Sa vle di.
Yon sèl kou vide l atè. Sa vle di match la pa fini non. Non e.
Non e. Nan kawout. E pa rès non men. E. Shit. Bon bgay men se la mwen fè nan podcast la. Si w fèk kwaze avèk chanèl la men n ap mande w pou abòne, renmen videyo a, pataje l.